Pigaw voye 5 kob an ayiti pou fè kay pou ou san w poko gade video sa. Gen anpil ayisyen kap viv nan dyaspora kap pase mizè nan fredi nan solèy pou yo ka fè yon bèl pwojè kay an ayiti. Yo voye 5 mil, yo voye 10 mil dola ameriken bay yon fanmi oswa yon zanmi pou kòmanse pwojè a pou yo. Epi yon jou yo deside fè yon sipriz, yo pran avyon desann an ayiti pou yal wè kote pwojè kay la rive. Lè yo rive yo wè sèlman yon pil sab ansanm avèk kèlke grenn blòk. ki sou tè a. Lajan an fin fè fon nan rezoud pwoblèm moun yo te bay responsab kay la. Si sa poko rive w, konn ou gen chans. Ebyen nan videyo jodi an la mwen pral ba w 3 gwo strateji pou w itilize lè w ap viv nan dyaspora a ou bay moun an Ayiti fè kay pou ou. 3 strateji sa yo ap pèmèt ou pa pèdi yon goud lè w bay konstwi pou ou an Ayiti. Map mande si w se jan de moun ki renmen jan de video sa yo, pa ezite abòne ansanm avèk chanèl la, pataje kontni nou yo bay de twa zanmi ou konnen kap renmen video a. Ann antre nan vif sijè a kounyela. Pi gwo pwoblèm nan se pa mechanste, se reyalite a. Avan m ba w solisyon yo, ann onèt. Souvan fwa, fanmi an pa vòlè lajan an paske yo mechan. Men reyalite an Ayiti an tèlman di, nan moman ou bay konstwi kay la pou ou an, se nan moman sa, gen yon pitit ki malad, gen lekòl pou peye, oubyen gen nenpòt lòt ka ijan. Kòm se yo k ap jere lajan an, yo di tèt yo, kite m pran nan lajan konstriksyon an, m a remèt li lè frè m nan oswa lè sè m nan voye lòt. Ebyen se la pwoblèm nan kòmanse a. Se sa k fè premye règ la, pa janm melanje afeksyon ansanm avèk biznis konstriksyon. Ann antre nan kè sijè a kounyela. Premye etap ou dwe swiv lè w ap fè konstriksyon ann Ayiti, ou dwe peye pa tranch epi mande prèv videyo. Kisa m vle di pa la? Mwen vle di pa janm voye gwo sòm lajan an jeneral. Pa egzanp, si yon etap t ap koute 3 mil dola, egzanp fondasyon an, pa voye 3 mil dola a yon sèl kou. Voye lajan dirèkteman nan magazen materyo de konstriksyon an, si toutfwa yo ta resevwa transfè. Men si yo pa ta resevwa transfè, peye bòs la etap pa etap. Sa vle di, si li fouye twou an, peye l pou etap sa. Lè li fin poze blòk, peye l pou etap sa. Epi lè etap sa fini, avan w voye yon lòt. ak kòb, ou dwe egzije moun k ap jere chantye a pou ou pou l fè yon videyo pou ou kote l ap montre w kisa ki fèt nan chantye a, epi fè li di dat ak lè nan videyo a, yon fason pou w ka sèten ke videyo a pa yon videyo ansyen y ap montre w. Dezyèm bagay ou ka fè si w ap viv aletranje ou ta vle konstwi an Ayiti san moun Ayiti pa gaspiye lajan w, se sèvi ansanm avèk yon fòmann oswa yon konpani pwofesyonèl ki nan domèn konstriksyon. Dezyèm solisyon an se li ki pi bon, si ou gen mwayen, pran yon enjenyè oswa yon konpayi konstriksyon legal. Wi sa ka koute w yon ti kras plis kòb nan kòmansman, men l ap sove w gwo lajan nan fen. Yon konpani serye ap siyen yon kontra ansanm avè w. Y ap ba ou yon devi estimatif, yon lis tou prepare ki ap gen ladan l konbyen chak grenn klou, chak sak siman koute. Yo gen bon repitasyon pou pwoteje. Yo p ap riske non yo pou kèk mil dola. Nan fason sa a, fanmi w pa p gen kontak ak lajan an. Y ap senpleman al vizite kay la pou ou. Twazyèm fason ou ka fè pou ekonomize lajan si w ap viv aletranje ou bay fanmi w konstwi yon kay ann Ayiti pou ou, se dezinye yon sipèvizè. Si se yon fanmi w k ap bati kay la pou ou, pa kite l sèl. Toujou mete yon moun sou tèt li k ap sipèvize l. Egzanp, si se yon frè w k ap achte materyo ak jere bòs pou ou, peye yon lòt moun, yon zanmi fidèl, yon ti kòb chak mwa pou l al vizite chantye a pou ou, sanzatann, pou l ka ba w rapò. Lè gen 2 je diferan k ap gade, li pi difisil pou moun fè magouy. Paske, bati an Ayiti se yon bèl bagay, peyi a bezwen pou nou envesti ladan l. Men fòk nou fè l ak tèt nou pa sèlman ak kè nou. Bon brèf, e ou menm k ap gade m nan dyaspora, èske yo te deja manje lajan ou nan bati kay pou ou? Oswa ki lòt strateji ou menm ou itilize pou pwoteje lajan ou? Kite yon kòmantè Mwen vle li eksperyans paw la. Pa bliye abone ansanm avèk chanèl sa, pataje videyo nou yo bay yon lòt frè oswa yon sè nan dyaspora. Non pam se Don Chris. Randevou lòt semèn pou yon lòt pi bèl videyo.